Coucou pou tout moun mwen yo depi nou wè vizaj sa nou wè kiyès ki ansanm avèk nou jodi an nou pote yon lòt videyo pou nou ansanm avèk mesye dam yo videyo jodi an se kisa yo nou pral fè yon jwèt jwèt nou pral fè jodi an se kisa li ye nou gen yon balon ki nou gen yon pil balon men an dan chak balon gen yon bagay ki ekri ok an dan chak balon gen yon bagay ki ekri Lè moun nan ouvè balon an li pral wè kisak ladanl. Men byen avan nou kòmanse videyo a mwen pral prezantew avèk moun mwen pral fè videyo a yo. Vamos! Fala sa. Bonjour, como é? Non pura.
Bonjour, como é? Ou byen?
Yo byen?
E ou menm?
Timoun?
Ann ale, ann ale. Nou konnen kreyòl yo pa konn fin bon. Pale manman bonjou. Bonjou.
Kòman ou ye?
Kòman ou ye?
Nou byen? Nou byen. Di non nou pral kòmanse yon videyo. Nou pral
kòmanse
yon videyo.
Jan nou ka wè an, mwen avèk mesye dam nan yo, yo kontan, yo kontan. Sa se seksi a. Seksi a kontan. Ya, nou pral kòmanse videyo a, ok? Sam Nou pral wè nou pral kòmanse video a yo vrèman kontan paske yo renmen video sa ok Nou pral wè kòman sa ye jodi ansanm avèk yo nan video a sa ka rive gen kriye paske gen moun Julia pa renmen pèdi nou pral wè kòman sa ye ann al gade ann al gade. Ya sa se sa nou genyen nou pral fè jwèt la ok sa se sirèt se avèk sirèt nou pral fè jwèt la jan nou ka wè a nou pral chak moun pral deside kisa yo pran nan balon yo epi yo pral genyen youn nan sa ki nan asyèt la. Ann al gade kòman sa ye ansanm avèk nou. Nou pral kòmanse jwèt la talè konsa, ok? N ap aranje nou pou n kòmanse jwèt. Jan nou ka wè a la, e konsa nou ranje balon an yo epi nou ranje asyèt la ki genyen sirèt la yo pou chak moun pral chwazi sa yo pran, ok? Nou ka wè jan Djol kanpe la, m ap fè w monte kamera pou nou ka wè li a. Nou ka wè jan Djol kanpe, mezanmi. Djol kanpe paske li renmen jwèt la. Kiyès k ap kòmanse avan? Atis! Oh Samy ap komanse avan Djoulie. Ya jan nou ka wè a nou pral komanse Samy di li pral lap pran anvan Samy an ale chwazi yon kala ok mezanmi nou wè e mwen menm li chwazi Samy chwazi balon jaune sa nou pral li gen yon papye anndanl nou pral gade kisa ki anndanl paske m chwazi demare pou yo paske nou konnen se timoun m pa vle pete sou yo m ap chwazi demare pou yo paske apre yo ka itilize balon an ankò si yo vle m pral komanse. Map demarel devan kamera pou tout moun ka wè. Samy kontan lap danse. Yap danse dizzy wa. Li difisil pou mwen demare banm fon kanpe. Ok li vreman difisil pou. Ay me zanmi. Kasa li rap kanpe. Mwen pa ka demare banon.

Mezanmi li pran gen ki pa gen anyen anndanl wi gen ki di pa pran anyen si jul pa pran anyen jwèt la mele jwèt la ap mele paske li pral kriye nou pral wè kòman sa ye nou pral wè paske gen ki di non pa pran anyen.

Mezanmi li pran m swete sal sal pran an genyen paske sil pa jwenn ankò m pap ka sipòte video a tou kanpe oh m pral gade kisa pal la di ankò meu Deus li tounen di non pega oh se wè non pega non fi ka non show la

Li kontan paske kounya fòl pran. Nou pral wè Samy pran. Atansyon Samy. Samy pran yon ki wouj. Nou pral wè kisal di. Yo kontan. Kade Samy. Vay pè. E ou pa pè wè ki. E ou pa pè bon kè nan dechou. Kap nan dan mechan. Sa pa Samy an di. Pepe ga. De chokola. Pa Samy an di pou pran de chokola. Doj.
Doj.
Samy pran 2 chokola. Ou menm Julia? Julia tounen pran youn ki ble. Nou pral fete l pou nou wè ki sa l di. M sou. Gade. Ok. Kounya nou pral gade ki sa pa Jul la di. Ki sa pou l fè. Eske se pou l pa pran toujou. Pran. Pega 2. Pega 2. Pran 2 pa. Pran 2 Julia. Chòk. Esko l ye dous kouze.

Lap konte poul pran. Nou pral gade dènye paj yo la ki sa l di mezanmi. Ok, sa ye Samy chwazi 10 siret. Jan nou ka wè a. Samy pran 10 siret. Jun, fè gawoutchou. Nou pral gade sa dènye a. Sa se dènye a. M swete dènye a gen paske Julia pa jwenn anpil. Kado, Samy jwenn plis kado Samy jwenn plis kado ke Djou M swete sa se yon bonm li ye paske se mwen k fè yo efektivman men m pa sonje M sèlman pran yo m ekri m mete anndan M swete li M swete li Gade kòman l ap gade l ap tann M swete li jwenn sirèt plis sirèt ke chokola e non Samy nan faze sa M swete l jwenn sirèt E pase ke li preske pa jwenn anyen ditou, nou pral gade sa se dènye ya mezanmi nou pral gade kisa l di. Eske matmwazèl la ap gen kado? Ou eske matmwazèl la pap genyen kado ankò mezanmi? An ale. Vamos anvi joujou. Vamos konta. Ate 5. 1, 2, 3.

Pè gen ki sa menm? Mesi. Li kontan mezanmi m swete l jwenn. Bon m byen fikse sou li paske depi l pèdi l ap kriye. M swete l jwenn. Li kontan. Li di Ooh nan pega. Nan gade yo nan ada jojo. Aah li oh li satisfè. Li di ebyen pa gen pwoblèm. Rès sirèt la rete pi wili l te genyen an. Li di ebyen ok pa gen pwoblèm. Li satisfè ak pi wili l te genyen an. Sa fè m plezi anpil.
Non, fè chou tèmine nan mwen. Ou di chou pa? E li di yo gen pa gen problem, li satisfè avèk sa li gen. An sa vreman touche mwen. Pòsè ke li, malgre li pa gen anpi li satisfè. Li satisfè avèk 2 fwa li gen, byen ke sa li gen chak. Sa li gen plis pase, li di byen ok, pa gen problem. Ay sa fèm plezi, sa vreman fèm plezi. M pat menm atann a yon reyaksyon konsa pòsè ke. Le pli souvan nan lè nou ap fè jwèt Le pli souvan lè nou ap fè jwèt konsa depi l pèdi li kriye byen ke o kòmansman an li te kòmanse kriye men kounya li satisfè ok kisa nou ap di kounya Samy kisa nou ap di moun yo pou yo fè pou nou avanse kisa nou ap di moun yo pou yo fè pou nou

Corazón. Et li kite kè pou nou, se sa l di, li di nou abone, pataje. Kade ou pi dou li tou. Like. Li di nou jèm, abone, pataje. Kisa wap di moun yo Djoudjou paske video a fini? Like. Di nou abone. Abone.
Pataje.
Pataje.
Like.
Like.
E pi pa bliye mezanmi abone, pataje, kite yon like pou nou, nap wè trè pwochènman nan yon lòt video. Ba bay.